nan New York mesye dam ebyen nou te rive frape 24 dezyèm nou sèlman non sèlman ansanm avèk fanmi YouTube nou yo e ansanm avèk fanmi Sen Domeng nou yo mesye dam nap di yèswa ki te 12 out 2026 lan epi mesye dam nan Jorji nou te jwenn 615 06 18 mesye dam se konsa sa te rive pase sa vle di nou frape 2 lo nan fanmi vip yo nou fè 81 18 nan Florida epi 18 twazyèm lo mesye dam n ap di nan Georgia la fami pou yè swa ki te 12 out 2026 lan. Ebyen mesye dam pou maten an la ki se 13 out lan nou pral fè tout sa ki posib, tout sa ki depann de nou pou nou wè kijan nou pral rive frape fò e menm trè fò mesye dam dayè nou konnen deja mesye dam on est une chaîne de probabilité. e an menm tan nou ensasyab, sa vle di mesye dam yn fwa ke nou jwenn posiblite pou nou rive frape pi fò mesye dam nou pa janm kontante vrèman de fason nou rive frape ansanm avèk nou se konbinezon nou pou fanm yo se youn nan rezon ki fè nou di mesye dam nou pral gade ansanm ankò jodi an mesye dam nou pral re-eseye pou nou wè kijan nou pral rive frape fò e menm trè trè trè fò youn nan remak nou fè mesye dam nan dènye moman yo la nou remake nèg yo ki itilize Retounel anpil la fanmi ebyen sa ki ba nou nou ka di yon ide pou nou wè ki fason nou pral rive frape mesye dam ansanm avèk dosye konbinezon nap rive pote pou fanmi nou yo tout pandan nap gade mesye dam pou nou wè kijan nou ka rive frape menm pi fò pou jodi an mesye dam ki se 13 out 2026 la nap di chak grenn fanmi ki prezan pa anba video sa Se toujou yon plezi mesye dam pou nou rive moute ansanm avèk dosye konbinezon pou nou, sa ka rive gen difikilte mesye dam nou pa rive pote l men mesye dam a chak fwa nou pote l kè nou kontan pou nou rantre lakay ou pou nou rive moute ansanm avèk dosye konbinezon pou rive frape ansanm avèk nou. Pa bliye mesye dam jodi an se 13 out ou menm ki bezwen fè pati de yon fanmi vip se sou 43 10 88 99 pou w ka rive fè pati 2 fanmi epi alo 3 mesye dam 2 fanmi vip epi alo 3 mesye dam e pa bliye ou menm ki bezwen konn dat di jou ki trè posib pou rive frape pou jodi a nap pale de konbinezon mesye dam ki gen posiblite pou frape chak 13 nan yon mwa ebyen se pase al gade video chòt lan mesye dam oubyen si w bezwen konn ki boul ki parèt ekstrèmeman enpòtan pou fanmi sendomeng nou kote nap di se nasyonal lote ka laplime laflorida nouyòk E mesye pase al gade shot lan mesye dam pou ka gen plis ide de konbinezon sa yo mesye dam pou ka kontinye frape ansanm avèk nou tout kote nou branche. Ebyen mesye dam pou maten an la ki se 13 out lan nou an pral fè tout sa ki posib pou nou rive frape fò e menm trè trè trè fò. Nan kalkil nou e mesye dam nan rechèch ke nou te rive fè

A plizyè repriz nan dosye tablo dè konbinezon mesye dam pou maten an ki se 13 out 2026 lan. Mesye dam nou pral fè tout sa ki posib jan ke nou te di l deja pou nou rive frape fò e menm trè fò pou maten an mesye dam pou fanmi nou yo. Bonjou bonswa la famiy bonjou bonswa tout fanmi Pierre Lotto yo kòman nou ye kòman nou ye mesye dam wè yon lòt jou se yon gras se yon benediksyon mesye dam E nap kontinye di God la merci pou gras sa mesye dam le fait que lap kontinye sipòte nou mesye dam se toujou e nap di yon kè kontan mesye dam sa ka rive nou gon malèz nou leve kanmèm mesye dam se sa ki enpòtan se leve chak jou la ebyen mesye dam nou pral gad ansanm pou nou wè kijan sa li pral rive pase mesye dam tout pandan nap di God la merci pou lanmou l merci e le fait que li son Dieu miséricordieux mesye dam ebyen se sak fè nou pral gad ansanm pou nou wè Ki jan nou sipoze goumen plis chak jou, non sèlman pou nou fè God lan plezi, e sesi pou nou ka avanse nou menm bò kote pa nou. Ebyen mesye dam, jodi a ki se 13 out 2026 lan mesye dam, nou pral gade ansanm pou nou wè ki jan sa li menm li pral rive pase san ke nou pa fè twòp pale anpil mesye dam de dosye rezime le fè ke nou gentan fè l deja san ke mesye dam nou pap pran twòp tan nou nan di de twik ki pa twò enpòtan pou konbinezon nou mesye dam oubyen pou videyo an, n ap tou rantre dirèkteman nan dosye konbinezon mesye dam pou maten an ki se 13 out 2026 lan. N ap jwenn kòm premyè boul mesye dam n ap rive pote pou maten an, pa bliye mesye dam se 2 posiblite, nou gen konbinezon favori e konbinezon pou fanmi an siveye, n ap di 13 31 se premyè boul nou rive pote, 13 ki parèt ekstrèmeman bèl sitou jodi an se 13 out 2026 e nou jwenn 13 mesye dam ki parèt kòm konbinezon ki kanpe flat mesye dam pou jodi an se youn nan rezon ki fè nou chwazi 13 kòm premyè boul favori mesye dam nou rive pote pou maten an la dirèkteman ki se 13 out 2026 lan nap pase ansanm avèk dezyèm konbinezon favori nou ki se 26 62 62 26 te sipoze frape deja men nou remake nèg yo ki kanpe sou retounèl sa ki ta sipoze fè 62 26 poko frape mesye dam men nou gen twòp

Lupin 26 62 Nou tèlman jwenn konbinezon mesye dam ki bay posiblite ansanm ak 26 62 62 26 pa rive parèt ebyen mesye dam nou kontinye nou menm moute ansanm ak 26 62 lè nou va moute avèl pou fanmi vip yo nou moute avèl pou fanmi youtube yo paske de tanzantan mesye dam li gen li gen yon bote diferan de tanzantan li parèt bèl de fason diferan se youn nan rezon ki fè nou kontinye moute ansanm avèk konbinezon sa. N ap pase dirèkteman ansanm avèk twazyèm e dènyè boul favori n ap rive pote, kote n ap kanpe dirèkteman ansanm avèk 75 57 kòm twazyèm e dènyè boul favori nou rive pote mesye dam pou maten an ki se 13 out 2026 lan. 75 57 mesye dam sa k fè nou rechwazi l ankò se pa dèske li parèt ekstrèmeman bèl mesye dam menm si nou konnen boul lan ka frape nenpòt 5 fwa mesye dam li toujou parèt bèl. Nou jwenn li parèt 2 fwa nan dosye Tableau des combinaisons. Sa gen tan bay ase de posiblite pou n ta moute ansanm avèk li. Men mesye dam, nou moute ansanm avèk 75 57 paske nou jwenn nèg yo ki fokis sou retounèl de konbinezon ki te frape deja nèg yo kontinye ap moute ansanm avèk li mesye dam. Se youn nan rezon ki fè nou chwazi 57 75 ankò yon lòt fwa. Non sèlman nou jwenn li parèt 2 fwa nan dosye Tableau des combinaisons. gen posiblite pou l ta fè aparisyon l, epi mesyedam, nou remake nèg yo kanpe an retounèl, youn nan rezon ki bay ase de posiblite pou nou moute ansanm avèk 57, 75 kòm dènyè boul nou rive pote, kòm dènyè boul favori, dezole, nou rive pote pou maten an mesyedam ki se 13 out 2026 lan. N ap moute dirèkteman ansanm avèk 3 chif,

Nan konbinezon pou fanmi an siveye e 5 chif, n ap jwenn konbinezon pèman mesye dam se 33 ke nou rive pote paske nou remake li rive parèt nan rechèch, nan kalkil ke nou gen, nou te fè deja mesye dam pou maten an. N ap jwenn 2 zewo s on konbinezon pèman mesye dam ki poko vle parèt. Li te sipoze parèt deja men pou jiskaprezan nou remake mesye dam 2 zewo ki ap fè ti ridikil li, ki poko vle parèt poutèt li mesye dam se youn nan rezon. Ki fè mesye dam nou kontinye moute ansanm avèk de zero tout kote, whatever kote an mesye dam une fwa ke nou moute avèk konbinezon de zero nou chwazi de zero kòm konbinezon ki parèt nòmal e menm trè nòmal. Nap pase ansanm avèk twazyèm e dènyè boul pèr mesye dam ke nap rive pote pou maten ki pa lòt ke 55 kòm dènyè boul pèr nou rive pote mesye dam pou jodi an ki se 13 out 2026 lan. N ap pase ansanm avèk konbinezon pou fanmi an siveye. Kote n ap jwenn kòm konbinezon pou fanmi an siveye mesye dam pou maten an, n ap jwenn 67, 76 kòm premyè boul nou rive pote pou fanmi an siveye pou jodi an mesye dam ki se dirèkteman 13 out. N ap jwenn 69, 96 kòm dezyèm konbinezon pou fanmi an siveye Epi pou nou fini mesye dam nap jwenn 45 54 nou ka di 45 se li menm tou son konbinezon ki te frape deja nou reparèt ansanm avèk li mesye dam menm si li ka pa frape nap di nan 2 dènye jou la mesye dam si nap fè rechèch lan nou pa kwè nap vrèman jwenn 45 ki te frape resaman men mesye dam 45 nou genyen nan tèt nou son konbinezon mesye dam ki te frape deja men nou remoute ansanm avèk li menm jan nou chwazi moute ansanm avèk 55 ankò mesye dam nou chwazi Boul sa yo mesye dam paske nou remake nèg yo ki kanpe sou retounèl bò kote pa yo. Ebyen mesye dam apre 3 konbinezon pou fanmi an siveye nap pase dirèkteman ansanm avèk 5 chif oubyen ekstra pou maten an mesye dam menm si li parèt ekstrèmeman konplike pou nou rive frape ladann men se yon bagay ke fanmi an pa sipoze neglije A nenpòt moman nou ka rive frape yon 5 chif, se youn nan rezon ki fè mesye dam nou di nou vin eseye chak jou paske se nan eseye n ap rive frape fò e menm trè fò. Mesye dam n ap gade ansanm pou n wè kijan sa li menm li pral rive pase pou 5 chif, 631 76 613 67 se premye 5 chif mesye dam nou rive pote, dezyèm e dènye 5 chif se 0 26 54

Ou menm ki bezwen konn ki boul nou rive pote non sèlman pou fanmi Sendomeng nou yo e ki boul ki parèt ekstremreman bèl n ap di mesye dam nan dat di jou pou jodi an ki se 13 kèk whatever 13 li an mesye dam yn fwa ke 13 parèt nan yon mwa ebyen mesye dam boul sa yo pou pou konnen yo fòk ou al gade video short lan pou w gen yon ide anplis de Tout pi bon bro nan dat di jou la li menm li rive pote e sesi se chak jou li rive moute ansanm avèk dosye konbinezon. Se konsa mesye dam nou te rive moute ansanm avèk dosye konbinezon pou maten an nap di nou mèsi pou lanmou nou mèsi pou sipò nou. Mèsi ak ou menm ki rete wè video sa jiska lafen se toujou yon plezi mesye dam pou nou rive moute ansanm avèk dosye konbinezon pou fanmi nou yo mesye dam nou renmen nou anpil e nap ba nou randevou ankò la fanmi nap di trè byento pou yon lòt videyo.